Si m ta mande nou jodi an, nan demokrasi amerikèn nan, kiyès ki gen plis pouvwa, prezidan oswa Kongrè a? Ki sa nou t ap reponn? Bonjou tout moun, byenvini nan aktyalite a sou tele pa m, non pa m se Sidney St. Fleur. Jodi an, mwen envite nou fè yon ti refleksyon sou yon sijè ki trè enpòtan nan demokrasi amerikèn nan. Poukisa midterm election yo oswa eleksyon demi manda yo yo trè enpòtan? Mwen vle kòmanse ak yon kesyon. Eske yon prezidan Ozetazini ki fèk genyen nan eleksyon yo ka fè tout sa li te pwomèt pandan katran manda li a? Si ou reponn wi, ou pa poukont ou. Se sa anpil moun kwè, men verite a li diferan. Nan listwa peyi Lèzetazini, anpil prezidan rive sou pouvwa ak yon gwo majorite. Yo konn pwomèt gwo refòm sou ekonomi, imigrasyon, sante oswa sou taks. Men sèlman dezan apre, anpil ladan yo konn gen gwo difikilte. Yo konn wè plan yo, pwojè yo te genyen yo bloke. Men, ki sa ki ka lakoz sa? Se paske pèp ameriken an, atravè midterm elections yo, oswa eleksyon demi manda yo, yo chanje balans pouvwa. Se poutèt sa anpil analis politik konsidere eleksyon midterm yo kòm youn nan moman ki pi enpòtan nan demokrasi amerikèn. Jodi a, nou pral dekouvri poukisa. Si gen yon verite nou ta dwe kenbe se ke demokrasi a pa t fèt pou yon sèl moun gen tout pouvwa. Pou w konprann eleksyon midterm yo, fòk nou retounen dabò nan listwa peyi Lèzetazini. Apre endepandans lan an 1776, lidè peyi a alepòk te poze tèt yo kesyon kijan yo ka kreye yon gouvènman ki fò, men ki pa p remennen peyi a nan yon diktati, tandike avan sa yo te fè eksperyans ak yon wa ki te gen twòp pouvwa. Se poutèt sa, lè yo ekri konstitisyon an an 1787, yo bati yon sistèm kote pouvwa divize ant twa branch. Toudabò, Ou genyen egzekitif la ki dirije pa prezidan an, lejislatif la ki se kongrè a, epi jidisyè a ki se tribinal yo. Lide sa a, yo rele l checks and balances, oubyen check and balance jan ke nou konn di an, chak branch gen pouvwa pou limite lòt la. Sa se youn nan prensip fondamantal konstitisyon amerikèn nan, si n refere n a atik premye, atik 2 ak atik 3 ki nan konstitisyon an. Kounye an, poukisa yo kreye eleksyon chak dezan? Yon lòt kesyon ki enpòtan, si prezidan eli pou katran, poukisa yo fè yon lòt gwo eleksyon dezan apre? Repons lan senp, fondatè yo te vle yo gen yon opòtinite regilye pou sitwayen yo evalye ki direksyon prezidan ap bay peyi a. Yo pa t vle yon prezidan oswa yon pati politik rete katran sou pouvwa san ke li pa gen kontwòl. Kidonk, chak dezan, elektè yo vote ankò pou renouvle Chanm Depite a ak yon pati nan Sena a. Sa pèmèt pèp la voye yon mesaj, Nou dakò ak direksyon an, oswa Nou pa dakò, nou vle chanje direksyon. Se poutèt sa anpil ekspè rele midterm elections yo, yon referandòm sou premye mwatye manda prezidan repiblik la. Midterm yo pa chwazi prezidan, men yo chanje pouvwa prezidan genyen. Ann pran yon egzanp. Imajine yon prezidan ki pwomèt gwo refòm sou imigrasyon, pa egzanp. Li genyen eleksyon an, eleksyon prezidansyèl la, men dezan apre, pati opoze a pran kontwòl chanm depite a. Depi moman sa, chak gwo desizyon, Chak gwo pwojè lwa yo dwe soumèt a negosyasyon. Sa pa vle di ke prezidan pèdi pouvwa li, men sa vle di pouvwa li vin limite. Pou n konprann aspè sa, fòk ke nou konnen kisa midterm elections yo reprezante pou sitwayen an. Anpil moun panse midterm yo se yon kesyon politik, se pa vre. Rezilta eleksyon sa yo ka enfliyanse taks, bidjè federal, finansman lekòl, pwogram Medicare ak Medicaid, pwogram imigrasyon, asirans pou katastwòf ak anpil lòt desizyon ki touche lavi nou chak jou. Kidonk, lè nou vote nan midterm yo, ou pa sèlman chwazi yon kandida pou Kongrè oswa pou yon lòt pòs ki gen eleksyon ladan. Ou chwazi ki direksyon peyi a pral pran pandan 2 pwochèn ane k ap vini yo. Si gen yon sèl lide ou dwe sonje jodi a, se eleksyon midterm yo pa fèt pou ranplase prezidan, yo fèt pou pèmèt sitwayen an kontwole pouvwa epi rebalanse direksyon politik peyi a ap pran. Mennan, kesyon ke nou anvi poze, Ki moun egzakteman nou eli pandan eleksyon midterm yo? Paske si nou pa konprann kiyès n ap eli, nou pap janm konprann poukisa eleksyon sa yo ka chanje direksyon peyi a ak avni yon prezidan. Ann antre ansanm anndan youn nan enstitisyon ki gen plis pwisans nan demokrasi a Ozetazini. N ap pale de Kongrè a.

Dapre konstitisyon Etazini, se Kongrè a ki gen pouvwa pou ekri lwa federal yo, men, pou yon lwa pase, li dwe jwenn apwobasyon nan tou de chanm yo avan li rive sou biwo prezidan. Se yon fason pou anpeche desizyon rapid oswa pou yon sèl gwoup politik enpoze volonte l sou tout peyi a. Toudabò, annou koumanse ak Chanm Depite a. Chanm Depite a. Li gen 435 depite federal ladan l. Chak depite reprezante yon distri federal. Sa vle di chak distri gen yon sèl reprezantan. Plis yon eta gen popilasyon l ki pi gran, plis li genyen depite. Se poutèt sa eta tankou Kalifòni, Tegzas oswa Florid yo gen anpil depite pase yon seri lòt eta ki gen mwens moun ladan yo. Manda yon depite, li dire 2 zan sèlman. Sa vle di, chak eleksyon midterm, tout 435 depite yo, yo retounen devan elektè yo, nan eleksyon. Men poukisa fondatè yo te fè manda a kout konsa? Paske yo te vle ke depite yo, yo toujou rete pi pwòch pèp la,

Kounye a ann monte nan sena. Sena li diferan anpil. Chak eta gen 2 senatè. Kit eta gwo, kit eta piti. Kalifòni ki gen plizyè dizèn milyon moun, li gen 2 senatè. Wyoming ki gen mwens ke yon milyon moun, li gen 2 senatè. Sa fèt, se pou pwoteje enterè tout eta yo, pa sèlman eta ki gen plis moun yo, men eta ki gen mwens moun yo tou. O total, nan Sena gen 100 senatè. Manda yon senatè, li dire 6 lane. Men, yo pa chanje tout Sena an menm tan. Chak eleksyon, anviwon yon tyè nan Sena sèlman retounen devan elektè yo. Sa bay estabilite epi evite gwo chanjman toudenkou. Bon, ou ka mande tèt ou, poukisa yo pa t fè yon sèl asanble? Poukisa gen de chanm? Fondatè peyi Lèzetazini yo te vle yon sistèm ki mande refleksyon. Chanm Depite a pi pre pèp la, Sena fèt pou pran plis tan Reflechi sou gwo desizyon yo. Yo te kwè lè 2 chanm yo egzaminen menm lwa, sa diminye risk pou move desizyon. Travay prensipal Kongrè a se, Ekri lwa, verifye bidjè federal la, kontwole fason gouvènman ap fè depans lajan, fè ankèt sou administrasyon prezidan an, apwouve anpil gwo nominasyon, Sena gen kèk lòt responsablite espesyal. Li konfime jij federal yo, li konfime minis yo, li konfime anbasadè yo, li ratifye trete entènasyonal yo. Sa vle di, menm si yon prezidan chwazi yon moun pou yon pòs, Sena ka di non. Kounye a ann pale de yon mo nou tande souvan, majorite. Majorite vle di pati politik ki gen plis plas la. Nan chanm depite a, yon pati bezwen omwen 218 plas pou kontwole chanm nan. Nan sena, nòmalman yon pati bezwen 51 senatè pou gen majorite. Lè sena divize 50 50, vis prezidan Etazini an, li ka vote pou kraze egalite a paske li se prezidan sena dapre sa konstitisyon an di. Lè yon pati gen majorite, li gen plis enfliyans sou ki pwojè lwa y ap mete sou ajenda, ki komisyon k ap dirije ankèt yo ak ki dosye yo pral fè avanse pi rapid. Se poutèt sa, eleksyon midterm yo yo enpòtan anpil, yo kapab chanje majorite a soti nan men yon pati epi bay lòt pati a li. Bon, kounye a, m panse ke nou gen yon ide sou kijan Kongrè a fonksyone, nou konnen ki diferans ki genyen ant Chanm Depite a ak Sena, nou konprann tou kijan lwa yo fèt. Men, m gen yon kesyon m ta renmen poze nou. Èske midterm yo, yo gen enpak sou listwa peyi Lèzetazini? Repons lan se wi. An reyalite, anpil nan pi gwo chanjman politik Ozetazini pa rive fèt pandan eleksyon prezidansyèl yo. Yo rive pandan eleksyon midterm yo. Jodi an, ann gade kèk egzanp ki montre kijan yon sèl eleksyon ka chanje direksyon tout peyi a. Gen yon bagay ki frape anpil analis politik, nan listwa modèn peyi Lèzetazini, sa rive trè souvan pandan midterm election yo, pati ki sou pouvwa, pati prezidan an, li konn pèdi plizyè plas nan Kongrè a. olye li gen 2 nouvo plas. Sa pa vle di se konsa sa toujou ye, oubyen se konsa l pral ye, men se tandans sa istwa montre nou. Mennan, poukisa sa rive? Paske aprè 2 premye ane manda, anpil elektè sèvi ak midterm yo, pou voye yon mesaj. Gen moun ki di nou vle prezidan kontinye nan sa ke lap fè yo, gen lòt ki di nou vle mete plis limit sou pouvwa ke prezidan genyen. Se poutèt sa anpil analis yo rele midterm elections yo oubyen eleksyon mi manda yo bawomèt politik peyi a.

Ann pran kèk egzanp. Ann retounen an 1994. Prezidan se Bill Clinton. Li te eli an 1992 avèk anpil pwomès sou ekonomi ak refòm. Men, pandan eleksyon midterm yo, an 1994, Pati Repibliken an repran kontwòl Chanm Depite a Pou premyè fwa depi anviwon 40 lane, sa chanje tout jwèt la. Depi moman sa a, Mezon Blanch lan te oblije negosye prèske chak gwo desizyon ak yon Kongrè ki pa t anba kontwòl pati prezidan an. Men nan, kisa nou aprann? Yon prezidan ka rete sou pouvwa,

Ann avanse. Rive an 2010, Barack Obama prezidan. Dezan avan, li te gen eleksyon prezidansyèl la avèk yon gwo mouvman popilè. Midterm 2010 yo bay yon lòt rezilta. Repibliken yo pran kontwòl Chanm Depite a. Sa te mennen nan gwo negosyasyon sou bidjè federal, dèt nasyonal ak lòt dosye kle pou demokrasi peyi Lèzetazini. Sa montre yon lòt fwa ankò ke midterm yo yo kapab chanje fason yon prezidan gouvène san l pa retire nan pouvwa prezidan. An 2018, nan premye manda Donald Trump, Demokrat yo repran kontwòl Chanm Depite a pandan midterm election yo. Depi lè sa, Chanm Depite a te lanse plizyè ankèt sou administrasyon an epi li te genyen yon wòl santral nan pwosedi premye akizasyon yo te rele impeachment kont prezidan an. Kisa sa montre? Sa montre Kongrè a pa sèlman vote lwa. men li egzèse tout fonksyon siveyans sou pouvwa egzekitif la. An 2022, pandan prezidans Joe Biden, Repibliken yo repran kontwòl Chanm Depite a. Sa te chanje fason negosyasyon fèt sou bidjè, plafon dèt federal ak lòt gwo kesyon enpòtan pou demokrasi a. Anpil desizyon te mande plis konpwomi ant Mezon Blanch ak Kongrè. Leson an rete menm bagay. Midterm yo pa chanje kiyès ki prezidan, men yo kapab chanje fason prezidan an dirije peyi a. Mentnan, poukisa sa enpòtan pou ekonomi peyi Lèzetazini? Gen anpil moun ki kwè ekonomi an depann sèlman de prezidan. Se pa toutafè egzat. Kongrè a se li ki vote bidjè federal yo. Li deside tou sou anpil kesyon fiskal. Li kapab adopte oswa modifye lwa sou taks, li apwouve gwo depans pou enfrastrikti, defans ak lòt pwogram. Mentnan, lè majorite politik la chanje, priyorite yo kapab chanje tou. Se poutèt sa, mache finansye yo, yo swiv anpil midterm election yo avèk anpil atansyon, biznis yo swiv yo tou, envestisè yo, yo swiv yo. Yo konnen rezilta eleksyon sa yo ka enfliyanse klima ekonomik la. Anpil moun panse. Prezidan ka chanje lwa sou imigrasyon pou kont li. Se pa sa sistèm nan prevwa. Wi, prezidan gen kèk pouvwa administratif, men anpil gwo chanjman nan lwa imigrasyon mande aksyon dirèk Kongrè a. Se Kongrè a ki ekri lwa federal yo. Se poutèt sa, konpozisyon Chanm Depite a ak Sena kapab enfliyanse vitès oswa direksyon gwo refòm sou kesyon imigrasyon. Sa pa vle di yon sèl eleksyon ka rezoud tout kesyon yo. Men, li kapab chanje kondisyon politik yo, li kapab chanje fason moun negosye, li kapab chanje avni imigrasyon pou kominote a. Kisa sa vle di pou Ayiti? Etazini se youn nan pi gwo patnè Ayiti sou kesyon èd imanitè, sekirite ak devlòpman. Kongrè a gen yon wòl enpòtan nan bagay sa. Dabò, Se li ki apwouve finansman pou pwogram entènasyonal yo. Se li ki egzèse tou siveyans sou fason lajan yo yo itilize. Se li ki òganize dè zodyans sou dosye Ayiti. Li mande tou administrasyon an pou rann kont sou politik li. Sa vle di, lè konpozisyon Kongrè a chanje, priyorite yo ka evolye menm si politik etranjè depann de Mezon Blanch. Men,

Vwa elektè ayisyen yo kapab gen enpòtans nan eleksyon lokal ak federal. Lè sitwayen yo patisipe, politisyen yo oblije tande, yo vini nan kominote a, Yo reponn kesyon. Yo konn priyorite nou. Yo eksplike pozisyon pa yo pa rapò a priyorite nou. Yo chèche sipò nou. Men, lè patisipasyon an li twò ba, enfliyans politik kominote an li bese. Nan yon demokrasi, moun ki vote regilyèman gen plis chans pou enterè l jwenn plas ak anpil atansyon sou tab la. Gen yon bagay m ta vle nou konprann, midterm yo pa sèlman yon kous elektoral ant demokrat ak repibliken. Se pa sèlman sou kiyès k ap genyen oswa kiyès k ap pèdi. Men se yon rapèl ke demokrasi a mande patisipasyon. Yon sistèm demokratik pa viv sèlman a gras a konstitisyon an. Li viv tou gras ak sitwayen. ki pran tan pou enfòme tèt yo epi ki vote. Jodi a, nou wè poukisa midterm elections yo, yo egziste. Nou konprann kijan Kongrè a fonksyone. Nou analize tou egzanp istorik ki montre kijan eleksyon midterm yo ka chanje direksyon yon prezidans. Epi nou wè poukisa kesyon sa enpòtan pou ekonomi, pou imigrasyon, pou politik sou peyi Dayiti, pou kominote ayisyèn nan an jeneral. Mwen ta renmen kite nou ak yon dènyè refleksyon. Pafwa, pi gwo desizyon yo, yo pa pran nan eleksyon tout moun ap pale de li yo. Yo pran nan eleksyon anpil moun inyore yo. Lè pwochèn eleksyon midterm yo rive, pa mande sèlman kiyès k ap vin genyen majorite a. Poze tèt ou kesyon sa pito, Ki konsekans rezilta sa yo ka genyen sou lavi m, sou lavi fanmi m, sou kominote m, sou avni peyi Lèzetazini? Se kesyon sa ki ka fè diferans ant moun ki ap suiv politik, Ak yon sitwayen ki konprann ki sa demokrasi a ye. Yo rele m Cedne St. Fleur. Mèsi paske nou te swiv editoryal espesyal sa. Kontinye enfòme tèt nou, verifye enfòmasyon nou jwenn yo epi patisipe nan lavi demokratik peyi a. Paske vòt yon elektè ki byen enfòme toujou gen plis valè pase yon opinyon ki pa janm rive devan biwo de vòt yo.